Mwen gad lòt fenk vèyen sa li vire. Talè banm yon segond cheri banm yon segond map map mete sa la talè wi talè wi nou gon twazyèm moun janm di an ke map prezante nou nan live lan e talè ok map Mwen santim byen pat. Hein show me show me. Pi fat ahh. It's very fat ahh. Ok men sa li vire. But m pa fouye okenn bagay anndanm m pa renmen fouye bagay ki pa zozo anndanm so sa li gen plizyè volume epi sa ki limen.

E kòman w rele misye? Oh yo pa yo pa gen non non malerezman m just panse avèk moun mwen vle konnen an. Ok non men men ou sipoze bal non tankou yo ta rele l steeve yo. M pa m pa ka bal non pase si map panse avèk yon moun mwen vle konyen so li pa li pa fè sans si m ba si m rele l paul then m vle konyen pierre. Ki ki ki dènye fwa l plumen w? Ki dènye fwa misye misye plumen w? 2 mesye sa yo ki dènye fwa yo fè kòs.

Nina, Kòman fè pa egzanp si son si son kòmsi on moun like fizikman konsa menm jan avèm, menm jan avèk Eben Jean Baptiste, menm jan avèk Leroy, menm jan avèk Steve etc. Kijan fè nou konn egzije moun sa 15 20 minit pa sifi 30 minit pa sifi pou nou tandiske avèk 2 ti mesye sa yo la ki ban nou just 3 minit nou satisfè? Oh cheri m pa janm ale plis ke 30 minit depi w depi w nèg kochave m konnen w ap vini nan 5 10 minit so

Pou on nèt tan, tandem tande moun ap kore pou tout tan sa, m pa janm kapab non mwen menm. Sa rive w kontre on nèg premye fwa epi nou tou fè tout koze nèt de sèl kou kòmsi nou te nou tap tèks, nou te renmen, nou te in love deja nan telefòn, nou ok nou renmen nan telefòn deja epi lè nou pral meet for the first time epi nou tou fè koze tout bagay tou fèt sa rive w deja?

Just like that right. Fem fe ti zuzu. Wi wi. Wi fem you know pran pòz mwen play hard to get. Yeah yeah yeah yeah e mesye yo renmen sa paske paske si ou pa fel konsa yo pral di a ou son vye moun majorite gason ayisyen a ou son vye moun paske ou pa tou bay komsi bagay lan menm kote a donk ou son vye moun men si ou tou bay li a yo ka panse w mal. Exactly

3 figi piblik ki konn just text ou komsi salye w koman w ye ou anfom eske tout bagay ok m te just cheke M pa m pa m pa vle mete mete bagay moun nan deyò konsa paske that's that's private yo tout gen madanm Yo tout gen paske wi yo tout gen madanm si si yap vin cheke m konsa paske m konnen madanm yo pap dakò Tout Donald Guerrier? Ooh mezanmi gade jan ti nèg sa gou epa e set up ou vin set up mwen vre. Donald Guerrier?
Oh ou vin set up mwen vre wi. Tommy Tommy Tommy. Oh cheri ou pa ta fèm sa ou pa ta lagel konsa non. Ou lagel fò. Vrèman m lagel fò kiyès.

kap fè ti tèt bon wonn, kap vini anba anba ki poko ka vin dirèk poul di bèl men sam vle.
Oh anpil. Ok.
Sim wi anpil. But gen ki vin dirèk tou yo vin twò dirèk but gen anpil ki pa. Pa gen yon nou panse ki ka bon ki ka bon nan nan po a ki ka bon? M pa renmen al bet moun sou entènèt. Jasmine, m ka wè yon moun bèl m gen yon crush sou moun nan m di wouch ti nèg sa bèl but nan tèt mwen m pap janm ou pap janm pou mwen ou pap janm nèg mwen. Ou poko janm renmen yon atis ayisyen? Non.
M pa tap janm ka fè l. M pa tap janm ka avèk renmen avèk okenn ni celebrities none of them. Ok, ou poko janm.

Wi m pè pou my reputation yo pale yo pale I can't do it but you know they done that before but m pap janm ka konyen avèk youn. Ok bèl e nou pral fon ti egzèsis byen rapid cheri nou pral fon ti egzèsis byen rapid ok you ready right. Ok. Ann ale, ban m met telefòn lan la konsa. Talè, nou pral fè yon ti egzèsis byen rapid. Bèl, de bèl, bèl. M ap salye Tite Stizy ki la anba live lan. Misye ap ban nou love la la. Talè. Ok, bèl. M pral moutre ou cheri. You ready? Alright, I'm ready. Ok.
Bèl. Pick up your number.

Bon, m pa bezwen al ok. Bon, kounye a nou ka. Se se toujou menm egzèsis lan, men ann di ok kounye a la n ap plizoumwen wè sa ki gen lèv ki sòti yo, sa k pa gen lèv ki sòti yo. Bon, pa m wè pa m nan t ap prèske konsa a wi but li kochi. Premye a kochi. Wi, gen youn ki miwo miba. Gen fi ki pandan lè l kouche fòk li ap jwe nan fèy nan lèv li yo. Yo rele yo grand lèv, petit lèv, sa nou rele fèy krèk an kreyòl.
Donk, sa li menm, m renmen sa anpil paske klit la l byen sòti, li byen ekspoze. Bon, sa l pandje nèt. Ok, kote fon an? M di w pa m nan t ap sou premye a si l pa t kochi. But lòt yo, m m. Kòt mwen toujou anndan. Pa m nan anndan e depo yo m gen ki kole konsa.

Ok nou pral verifye pou mwen eske ou di nou se bonm pè a ok. An men al vè. Lal pa twò sanble bonm pè a. Eske gen lòt toujou talè. Levil lòt la m tap leve l. Lòt la w tap leve l ok eske gen lòt talè talè. By the way go follow her on Instagram she's name belle dimanche she's belle she underscore is underscore belle.

E nap kontinye. Belle konbyen pèsn ou genyen cheri. M gen nepal.
Ok. Mwen menm ka aprann byen. Oh si m te konn m te met yon lot mayo wi. Ou te dwe mete yon mayo, yon ti chemizèt blan oubyen yon mayo blan. Ou gen mayo blan la? Antretan, ou gen yon mayo blan la pa vre? Non li sal.
Konbyen pèsn ou genyen? M gen sa, sa, um 4 nan 3 nan 2 zorèy mwen and then my belly button.
Ok nan men sa se 2 yo ye pa vre sa se 2 yon sèl moun. Youn anlè youn anba. Youn anlè youn anba ok cool. Chèn sak pase nan sentu lan koman yo rele?
Waist beads li bon pou lè ou.